Hein Al wè manmanw ou bèl paka peye menm poul vin jwenn mwen la tann dat sa map tann li li pa janm vle vini em gen afèm poum al regle map plede relel m paka jwenn li telefòn li fèmen m pral depozel wi mwen menm gad yon tenten sa. Lè w sou sa wa dim poun regle bagay serye. Anben ok, paske te m pale vol pa m avek granmoun nan. An nou pale non granmoun, sa t gen menm di m non. Monchè avance avance. Monchè men kisa k gen. Tout bagay gentan korek. Se ou selman m tap tann epi pou m te voye w al regle tout bagay. Konprann? An e vre?
Se selman ti monnen an m konnen ke w mache avè l pou. Sèlman ti monnen an paske m te gentan di w depi m kwaze avè w, m ap voye w al sou li. Konbyen kòb ankò ou te di?
Monchè, ou te rete yon 300, ou konprann, ou te rete yon 300 sèlman. Li oke, pa gen pwoblèm, paske m te bezwen sa anpil. E sa l ye.

Ou wè sa konpè? Men, fò w ban m lajan m anvan pou m di w kouman pou w itilize. Pa gen pwoblèm, men lajan, men lajan, pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm. Modèl m vini mwen fè, pa gen pwoblèm.
Youn, de, twa, ok. E sa m te bezwen mwen fè? Wè sa, pito.
Men, pa gen pwoblèm.
Eh ay lap nan de plat menm. Egzatamen ou wè sa kouman w ap sèvi avè l. Sa vle di depi w pral sòti w ap mete l nan bò dwat ou nan bò sa wi pa mete l nan bò goch non nan bò dwat ou sèlman depi w wè l ap vini depi w wè l ap vini ou voye je w ou wè se li men fò w byen gade pou w wè si se li pase pou w pa fè kou manke depi w wè l ap vini ou wè se li. Ou aprann nèg foure men nan pòch ou. Sa vle di non vanyan ti mouchwa li rele se li sa.
Se li sa? Yes. Depi ou wè l ap vini, ou mèt rale ti mouchwa epi ou aprann nèg fon kwa a pye goch a ou. An pye goch? Wi. Depi ou fin fè sa m di w la, epi ou aprann nèg rale l ou taye l twa fwa, epi sa w tande a l aprann nèg rive sou ou l vin di w bonjou. Sa k pi bèl la e li k ap di w bonjou.
Depi maten m pati, jodi a fò m kenbe l menm. M vle siviye si telefòn mwen pa kole. M vle mete telefòn nan la, l ap ban m tout adrès yo nèt al kole. Jodi a fò m kenbe l menm.

Eeh bon Shabba fèm kite map kite kay la wi Eske map ka sipòte Mezanmi Gad kote mal lage tèt mwen Eeh bon Bon kounya Shabba pa dim anyen Li pare pou mwen Li pare pou mwen wi Pasem konn mouche sa Tenten

a yon vye fèy tabak tou yon vye fèy tabak tou pike yo mandel fè de nwa yap pran pòz li si yo te kokayin ki nan menn sal tap fè li tap fè rasis.

M pale w anpil baz. A.
M ap pale avè w kounye a se don w ap gouye avè kounye a ou pran plezi w ap ri. Banm di w. An e paske m pale avè w m pale avè w twòp wi. Ou pa chonje m di w m te kwaze madanm ou avèk yon ti patnè ki t ap m te wè yo t ap pale ansanm. O ou te di m ou wè yo t ap pale ansanm. An ok epi lè w te vin bay kòb la sa k te rive sa m te arive di w. Ou reponn di m sa, men sa vle di nenpòt moun te ka kwaze ansanm avèk yon moun nan lari epi senpli gen yon salitasyon ansanm avè l epi se konsa tou te gen dwa ap mande l yon adrès, bagay sa yo. Donk mwen menm mwen konn kwaze ansanm avèk yon moun nan lari, m konn salye l epi m ap mande l kèk ti enfòmasyon. Sa pa vle di lè moun nan kwaze ansanm avèk moun nan nan lari a, ou di ke se yon, se yon amitye ke yo gen ansanm. An m di l, Ou pa t sonje m te di w, e, pandan l ap pale avè l la, m tande l te repete yon mo, li te di ke ou pa gen bann? Ou pa t sonje m te di w sa tou? Men m pa t janm panse se te misye. Kounye a, misye pi bèl bagay la, sa k touye m nan, sa k tris pou mwen, m wè avans. M bay misye lajan kounye a pou l al frape madanm mwen. Ebyen!

Tout m tap pale a mesye l pat janm kwè a men kounya li pral wè reyalite a li wè kot sa mennen l gentan konnen la li menm a madanm li la yo pral nan bout di anpil yo pral nan bout di anpil humm. Ah nèg ti poze bon depi kèk tan lap bahe byen kontre w tou menm. Ah monchè
pwoblèm ki pase yo bòdè e patnè m m gon gwo pwoblèm kap trakase m la menn. M sispèk sa depi avan yè m wè w tris menn banm sak pase. Monchè yon patnè k pran fanm mwen menn. Oh. Depi lè misye fin pran fanm nan menn m santi m pa nan mond lan menm.
Non sa, sa bon pwoblèm, sa bon pil pwoblèm. Sitou si ou renmen fanm nan anfòm. Ah anpil anpil, e kòmsi m santi m pa tap viv brother. Men si yon nèg arive pran madanm ou menn, sèke gen vid, gen vid ou pa konble. Bon, monchè ou konnen fanm pa janm fin satisfè brother. Imajine w menn, ou bay fanm nan lajan, ou bal kay, ou bal machin, bon ou, ou, ou, kòmsi ou te ka bal tout sa k gen nan mond lan menm. Lè a rive ap twonpe w kanmenm. Ou konprann sa m di w la menm? M konprann, m konprann.
Men fanm toujou gen yon bagay lakay yo, menm ke ou ba yo tout bagay nèt, ou mèt ba yo mond lan, men depi ou pa ba yo sa pou w ba yo a, lanmou, karès, bon, tankou ou pa fè anyen pou yo. E sa e pwoblèm sa ki gen nan fanm. Men nèg ki fè sa a menn, misye, non, m pa apresye sa non, misye, misye, a, m pa wè ki pèn misye merite. M pa wè ki pèn misye merite. Se sa kè m pa janm mò, bagay sa yo m pa janm mò, mò. Jodi a m resi kontra a nan baz la la men m rantre sou li. Mon chè fòm diw sa tou menn, fanm sa son fanm ki nan tout sòs, li renmen pale bagay moun, li antre nan tout bagay ki pa regadel, bagay la li mèt pa regadel li antre ladann, m pa konn sam ta fè avèk fanm sa ankò menn. Genlè se nan kondisyon sa m oblije, m reziyem, m wèm pèdi fanm nan menn. Mon chè depiw wè son fanm ki te renmen pale nan pawòl moun.